Yon pil moun ap fon pil komantè gen moun ki di yon pil bagay ke yon pil nan nou nou dakò gen sa nan yo nou pa dakò espesyalman gen moun ki pa konnen anyen nan levanjil epi yo monte sou rezo sosyo yo kounya li fasil pou nenpòt moun ale sou rezo sosyo yo fè yon pil bagay e nan fason sa nou menm. ki genyen jèn yo n ap enstwi fò nou fò nou pran anpil anpil prekosyon paske lòt jou m ap koute m toujou ap swiv tout bagay k ap pase lè mwen la sitou nan epòk sa yo kote ke m pa vrèman ap travay m ap swiv tout sa k ap pase ni an Ayiti ni isit epi mwen rete nan lapriyè. E premye bagay mwen wè, mwen wè si yon yon eleman ki kab bay yon nouvèl. Li toujou konn renmen gade yonn nan e youn nan jounalis ayisyen yo ki domaj ke li lopital kounyè a. E te gen yon lòt plijèn ki ranplase, men m pa fin twò dakò avèk plijèn nan. Lòt jou l te fè yon emisyon. kote l tap pale de sa kap pase nwa yo etc gen yon pil bagay li di byen ke li di tèt li son evanjelis ke mwen vrèman pa dakò e jodi a mwen vle fon pale sou bagay sa yo pou ti moun nou yo kap tande tout bagay sa yo paske yap tande bagay sa yo an anglè yap tande yo an fransè yap tande yo an kreyòl e gen nan yo yap konprann e. Tit mesaj sa a ke mwen vle medite sou li la pandan kèlke moman, mwen ta vle rele li, Poukisa Nwa yo ap pase mizè konsa? Paske kòm nou wè depi lontan anpil nan timoun yo, sitou jèn yo, depi lontan yo blije ap aprann yon seri de ti chante paske E lòt jou la map pran nouvèl kote gon pil jèn nwa sitou gason yo kap tiye tèt yo paske yo gade yo wè sa kap pase imajine petèt si se te yon jèn ti nwa ke w ye yon ti gason epi w wè papa w mouri konsa lòt jou nan jan nou wè sa fè pwoblèm nan televizyon sa kapab fè w Vrèman, pran depresyon pou fè kap se kapab fè w konprann ke w pa sipoze sou tè. Donk an nou wè si na kòmanse paske nou pa vle nou vle fini a lè. Nou pral vire bib nou nan Ezayi 52. Ezayi 52, M ap li li an kreyòl, tout lòt referans yo m ap fè yo nan Bib Louis Segond. Men sa li menm m ta renmen ke tout moun pran sans yo byen, kreyòl pale, kreyòl konprann. Ezayi 52, se vèsè 3 jisko vèsè 6. Men sa Senyè a di pèp li a, Yo pa t bay lajan pou achte nou lè nou te tounen esklav, yo pap bay lajan nonpli pou delivre nou lè y a lage nou. Vèsè 4 Men sa Senyè a, Bondye a, di. Nan tan lontan, pèp mwen te desann al rete nan peyi Lejip. Apre sa, Lasiri fè yo pase kont mizè pou anyen, san yo pa fè anyen. Vèsè 5, Koulye a, Sa pou m fè la? Se Senyè a menm k ap di sa. Yo pran pèp mwen an, yo depòte yo pou anyen. Moun k ap kraze yo ap pale fò. Yap fè grandizè. Se Senyè a menm ki di sa. Epi tout lajounen, san rete, yap trete non m, yap trennen non mwen nan labou. Vèsè 6 pou nou fini, Men jou sa a, pèp mwen an va rekonèt se mwen menm Bondye. ki pale ak nou, mwen menm, mwen menm Bondye. An nou kòmanse toudabò avèk meditasyon nou pou nou kapab konprann pi byen. Pou moun ki konn istwa Jozèf, n ap fè w konprann ke sa k ap pase kounye a la a, sitou avèk pèp nwa yo, se. menm jan di istwa ki te pase nan nan Ejipt avèk pa Ejipt non lè sa se te Kanaan avan ke yo t al an Ejipt ki te pase avèk Jozèf avèk frè li yo ki sa k te pase se ke Jozèf li menm li fè yon rèv li fon rèv li wè ke l pral vin gran. li wè ke l pral gen dominasyon pou moun ki te konn ap swiv etid biblik yo e m byen kontan kounye a la pastè Jean la m konnen pastè Jean kapab vrèman kenbe nou nan etid yo e nou te pale. de dominasyon, yon dominasyon fiti ke lòt jou pastè Jean te pale sou sa nan Danyèl kote ke wòch la ki pral frape pye stati a ke Nebikadneza te wè a. Donk nou wè ke dominasyon sa a se li menm ki sanse ap koze anpil pwoblèm nan mond sa a paske E lòm ki sou latè, paske nou konnen kounye a la se Satan ki sanse gen enfliyans mond lan, paske Satan se li menm ki prens mond lan annatandan ilèvwè ke Jezi pran kle sejou dèmò nan men ni, men wayòm sa a ki t ap pale nan Dànyèl la, wayòm sa a poko etabli. Donk ki vle di kounye a la, tout moun ki sou latè, depi w ap sèvi Satan, Depi w nan wayòm satan yo, depi ou bezwen rich, w ap mache selon prensip mond sa a, afè w ap bon, ou p ap pèsekite, ou p ap gen anyen. Men, Jezi menm montre ke yo te pèsekite m avan nou menm, e nou menm yo gen pou yo menm rayi nou akoz de mwen menm. Donk depi se sou wayòm sa, depi se wayòm sa a w ap tann, ki sanse vrè wayòm e ke y ap pale nouvèl òd mondyal la, premye sa ou pral etabli a s on fo lapye, donk ou konnen ou anba baton. E donk ki vle di n ap kontinye avèk istwa Jozèf, n ap fè yon ti pase sou li sèlman ou kapab konprann, ki vle di Jozèf li menm se paske l al l al fè rèv sa yo epi l al kare zepòl li, se se krim sa Jozèf te fè ki fè ke Jozèf te nan nan pwoblèm, l al montre frè li yo ke l pral domine sou yo pi devan, li pral gen pouvwa, li Jozèf te menm ale l al rakonte papa l a manman l. Papa l a manman l te blije fwennen Jozèf, yo di Jozèf, Gen lè w panse ke menm nou menm tou, nou menm ki fè w manman w a papa w, ke nou pral blije ap bese devan w tou. Yo poko te konnen, yo pa t konnen ke Jozèf ta pral dezyèm apre Farawon ann Ejip. Donk ki vle di ke. Frè yo yo menm yo di ke rèv sa, rèv dominasyon sa, nou pap pran chans. Lè yo wè Joseph ap vini, papa Joseph voye l al pote, l al tcheke sou mesye yo, epi mesye yo di konsa, men, men revè, men eleman k toujou ap fè rèv gran dominasyon, li pral gen dominasyon pi devan. Ann pete fyèl misye pou nou wè kisa rèv sa yo ap devni. Donk ki vle di ke. Se menm bagay la ki te rive avèk Izrayèl, Izrayèl ki sanse se li menm ki vin sanse apre ke Bondye te fin chanje non Jakòb an Izrayèl, se li menm kounye a ki vin genyen dwadenès la kounye a la ki vle di se li menm dwadenès la ki vle di lè papa a mouri se li menm ki sanse ranplase dotanpli tout kriye Ezayi frè li te kriye. Papa Jakòb, papa. Jakòb, papa Ezayi, te fè Ezayi konnen ke m deja bay misye tout dominasyon, se misye k pral domine ou. Ou konprann? Ezayi rele anmwe, kriye, men ou toujou, ou deja wè ke Bondye te deja konn kè Ezayi. Ezayi pa sou anyen espirityèl. Sonje ke daprè Adan, daprè, pa Adan, daprè.

Donk ki vle di ke Jozèf te sanse se li menm ki te anfan de la pwomès sa a la, se li menm ki te gen yon yon vizyon, se li menm ki te gen yon rèv, menm jan ke w wè Izrayèl vin sanse gen yon rèv, se Izrayèl ki vin sanse kòmanse avèk Jakòb e Bondye chanje non li epi l montre se douz tribi sa a, se sa douz nou te pale de chif sa a, douz ki vle di dominasyon, douz tribi, douz apot. Douz pòt nan Revelasyon, douz pyè, tout sa yo lè Levit la oubyen sakrifikatè a kanpe nan, l ap antre nan lye trè sen, li sanse gen douz pyè sou lestomak li, li sanse gen. non douz tribi Dizrayèl yo sou zepòl li, donk ki vle di se do menm dominasyon sa avèk Jozèf. Pou nou pou kapab konprann pli byen, nou ba w tout detay sa yo e paralèl ki egziste antre Jakòb, antre Izrayèl avèk Jozèf. Kounye a ou pral wè avèk nwa yo tou, paske nou wè. E pli souvan sa ki pase pèp Bondye a depi ou pa swiv Bondye ou sanse tonbe nan esklavaj. Sa se yon bagay ki byen regle nan tout bib la. Ilè vrè ke yo bay anpil manti yo fè konprann ke nou a modi akoz kòman menm afè Noe a men sa se pa vre premyèman nou konnen ke Noé pa sanse te non Noé pa te modi Kam, Kam se papa Noé te modi Kanaan nou te pale de sa nan yon etid yon lè donk ki vle di Kam pat janm modi dotan e dotanpli Kam se lakay Kam nou tout konnen bagay sa nan yon nan Sòm yo m pa sonje si se Sòm 108 kote l di des miracles et des prodiges dans le pays de Kam. Tout sa k t ap fèt depi nan kòmansman Bib la se te nan Kam, se te Kanaan, se te pitit Kam yo. E answit pitit Sèm yo, kote ke Jezi sòti, te vin melanje avèk pitit Kam yo ki vin bay Jezi. Sa k fè m esplike w sa trè klè pou w kapab konprann ke tout kote sa yo se te nwa ki te nan tout zòn sa yo nan lè sa ke n ap pale a. Donk ki vle di se pa se pa renmen Bondye pa renmen nou. Okontrè nou si tèlman nan tout bib la nou si tèlman nan tout sòs menm nan sòs kowè a a a